Wi! Ou retire vyann mwen nan men m, epi ou panse m t ap ret konsa? Hahahahahaha! Mwen menm san sousi? Ou panse ou tire m mouri? Enben m vini pi rèd pou ou! Medyana m pral manje w, m pral montre w kiyès ki mwen. Bonjou bonswa entènèt kòman nou ye humm video sa son video ki bèl anpil e se pou rezon sa m deside patajel avèw avan menm ou kòmanse gade video an gade anlè kote ki make s'abonner an klike sou li pou abone ak paj lan konsa ou pap rate yonn nan video nap gen poun poste yo. Mèsi.
Aprè San Souci te fin pran bal nan men Fritz Rey, ebyen sa pa te rete konsa. San Souci te leve atè a e li pa mouri. Medam e mesye! M tande tout sa Sansousi di. Sansousi di mwen pap kite sa konsa e di Fritzley konnya se avè m w nan afè. Sansousi deside pran wout bwa pou li, l al nan granmoun li, l al nan sous dlo, l al kote ki gen bon lwa mechan. Bon gad Ranbir san sousi al mete granmoun sou li. Son fason poul kapab koresponn ansanm avèk Fritzley paske li fè konprann ke Fritzley fèl pèdi vyann ni. Medam mesye bagay yo anpil. San sousi ap regle granmoun lap regle granmoun. Lap mete move zespri sou li. Lap mete anpil gwo lwa sou li. Lap mete anpil gwo dyab sou li. Son fason pou l koresponn a fouti li. Men medam mesye, depi w nan Kris, asire w nan Kris pou anyen pa ka fè w pè. San sousi fin met granmoun, li di hahahaha si jodi a m pral fin avè fouti li nenpòt kote m wè l m ap bon sou li. Emisyon m la. M paka pa rankontre ansanm avèl jodi a. Li tap mache, wè mwen vre me fritri, li nan lari, li tap bay levanjil, make liv chan desperans li nan menl, li te soti nan yon ti sèvis. Ebyen, mèdam mèsye, san sousi jan li dil nan paske li fè travay li son fason poul soti poul ka tou rankontre fritri. Ebyen mèdam mèsye lap rankontrel vre. Men pa bliye Bondye pi fò. Bondye pi fò ke tout bagay. Depi ou nan Kris, fè kwè ke ou nan Kris. Vrèman vre medam mesye, San Sousi vin kwaze ansanm avèk Fitri. Men map di w sa, Bondye konn ap pase w pa eprèv. E depi ou nan Kris, depi wap sèvi Bondye, wap jwenn tout pèsekisyon, wap jwenn tout vye bagay kap atake w pou yo kapab fè w dekouraje. Son fason pou ka abandone pou chite pou kite legliz. Wi medam mesye, San Sousi rankontre ansanm avèk Fritzi. Li di jodia, m pral fin avè w. Fritzi reponn San Sousi, li di ou pa ka fè m anyen San Sousi. Paske sa k sou mwen an pi fò ke ou. Bondye m ap sèvi a son Bondye ki gran. San Sousi di konsa, li di sa ou se radòt w ap pale. Li di ou fè m pèdi vyann mwen. Li di, Ahahahahahah. Li di, Jodi a mwen menm san sousi. Li di, Fritz-Ray, m pral fini ansanm avè w. Ha! Ou fè m pèdi vyann mwen. Ou panse m pa t ap rankontre avè w? Ou panse m te mouri? Epi, Fritz-Ray di, San sousi. Li di, M ap redi w sa. Yo di w ka yon bon moun tankou tout moun. Li di, Antre legliz. Antre legliz. Li di, Paske sa w ap fè an p ap itil ou anyen. San sousi di, Tout sa yo se radòt. M pral montre w ki sa m peze. M pral fini ansanm avè w jodi a. Li di m pral manje w tankou se ti poul. Li di m ou gen dwa fè m frekan sa map manje moun mwen. Li di map manje ti vyann mwen. Epi ou pran pòz ou vin tire bal sou mwen. Ou panse ou te ka manje m. Li di jodi a m pral montre w Fritzley. Fritzley pa pè, li rete la ap gade san sousi. k ap fè grimas paske l kwè nan Bondye l, li ap gade San Sousi k ap fè grimas. Men medam mesye, San Sousi se pa t grimas ke l t ap fè vre. Tout sa yo la fè a, yo reyèl. Men ou menm k ap sèvi Bondye, lè w wè Satan bare w agoch adwat, se rete fèm nan levanjil la. San Sousi voye efè sou li. Li voye move zespri sou fritz li. Medam mesye jis kwè nan bondye depi wap sèvi bondye fèl avèk tout kèw epi fritz ley di san sousi sa yo se fab yo ye pasem konnen ou paka fèm anyen paske bondye pap kite anyen mal rivem e menm si bondye pa kite yon bagay rive m se paske l ap pase m nan eprèv l ap jije fwa m l ap gade nan ki nivo ke m ap sèvi l epi san sousi eseye yon dezyèm degre li eseye yon dezyèm degre paske li gentan fè yon premye degre medam mesye fritz ley pa gen anyen paske bondye ki nan fritz ley lan pi fò ke dyab lan.

Di nou ki leson ou menm ou aprann nan video sa. E si tout fwa ou te renmen ide an, pataje video an nan plizyè gwoup sou fason pou video a ka rive pi lwen, pou anpil moun ka gade l. Kontinye kenbe levanjil la fèm. Mèsi nap tounen pou yon lòt video.